Mwen ta fia li pa bezwen konn anyen de peyi a. Depi federasyon gang ame yo nan peyi a otorite lokal yo, yo menm, yo anba pwotektora kominote entènasyonal la, ensi ke silans de yon franj nan sosyete e a, ebyen kote bagay yo, yo vrèman anpire selon e Clarens Piednoir. Nou ap gade anpil fanmi ki ap pèdi vi yo, kote mezon yo ap boule. Nou konstate ke bandi yo yo divize nan Pòtoprens an an peti mòso anba zye otorite yo kote nou wè anpil adolesan yo ame an plen midi te konn tap poti jenòm sa ki te matisan avèk zam nan men l. Timoun yo yo se yo pa gen modèl ke se bandi yo ame yo ki vrèman dezole deklare pati ini. Strikti politik la mande avèk otorite yo pou yo dezame gang yo, demantle gwoup ame yo, e se sa pati ini ap mande a lapolis lan pou pwosede arestasyon tout sa yo k ap simen pagay osen popilasyon e antreprenè ki ap alimante gè. Bon, antreprenè yo menm sa yo merite arete, se vre si n arete mesye sa yo, Fòk kòmanse ap arete nèg kap finanse bal avèk minison nou wè lanmò sanjou di li menm tout otan li gen zam li gen bal moun ap viktim andan peyi a lwa karenn se lwa li menm ki rele osekou avèk otorite yo pou yo sòti nan silans yo e an menm tan tou li paka li ap kesyone silans kò gwoup bon la jimmy nou ap fè yon ti kanpe la sou sa karenn se lwa di a kote kò gwoup bon mwen kwè gwoup Depi yo bezwen cancel visa oubyen depi yo bezwen e pale nan kesyon politik nou mwen kote kòb ou? Kote kominote entènasyonal la? Kote blinken, bling bling, bon mpa ka konn non nèg sa yo byen, kote bling bling, blinken, ki toujou ap pale de sitiyasyon e politik an Ayiti? Kote kominote entènasyonal la? Se sa k fè nou wè gon gwo revelasyon ki fèt la pa Miami Herald pa rapò avèk pozisyon Lèzetazini konsènan lanmò Prezidan Jovenel Moïse. Gouvènman ameriken an mande pou kache tout prèv ki genyen ant moun ki prezime asasen Jovenel Moïse yo ak peyi Etazini. Yo mande pou prèv ki gen sou relasyon moun sa yo ak Etazini rete sèlman anba je jij la. Se pou enfòmasyon sa Yo rete anba gwo pwoteksyon. Sa vle di w ap konprann jodi a enplikasyon, m te toujou ap di sa, wè lè m di yon moun administrasyon Biden lan, m pa di Bush pi bon, men administrasyon Biden lan se yon administrasyon moun ki bay tèt fè mal. E jodi a, Jovenel Moïse, Prezidan Jovenel Moïse pa ka mouri nan yon peyi pou Lèzetazini ap di li pa t okouran kòmkwa ap fè dilatwa, ap fè jije pati, ap pran pòz, ap arete moun. Nou konn jwèt mètdam k ap jwe la. Se sa k fè tou, ensekirite w gen la a tou, Fò nou kesyone Core Group. Fò nou kesyone Depatman Deta Ameriken. Fò nou kesyone administrasyon Biden nan. Fò nou kesyone ansanm de peyi oksidanto yo, ki enterè yo genyen nan sa k ap pase an Ayiti la. Ou pa janm tande yo di anyen. Men, depi se ke depi pou yo pran pozisyon kont peyi a, oubyen yo kont on dirijan, kont on militan politik oubyen kont on òm politik, wè yo tout deklare y ap fè pale anpil. Kote 3 mwa yo te bay avèk FBI sinon y ap kòmanse yo menm atake yo menm bò bò kote Depatman Deta Ameriken Bling Bling oubyen Blinken ki te di bò kote pa l e yo bay 3 mwa avèk FBI pou kapab E bay rapò sou kesyon asasina Prezidan Jovenel Moïse, nou gentan gen plis ke 3 mwa, kisa k fèt, kisa k di anyen menm? A ki enterè? A chak fwa yo arete yon prezime asasen nan kesyon lanmò asasina Prezidan Jovenel Moïse, Lèzetazini li menm li gentan mande l, pandan ke kòman fè nou ta di e sitwayen sa Li te lakay Lèzetazini, enben jiskaske l al peyi Latiki, Sami Handal, enben Lèzetazini pa t janm mete men sou li. Kòman fè jodi a la, Lèzetazini antanke grann puisans, nou konnen si l te vle yon rapò rapid fèt sou kesyon asasina Prezidan Jovenel Moïse a, li t ap gentan, rapò a t ap gentan pwèske pou l sòti e t ap gen plis arestasyon. Jodi a, yo ap kesyone e silans Lèzetazini, silans fò gwoup pa rapò avèk e ensekirite kap kap fini avèk peyi a, kap wonje peyi a. Se pa rapò avèk deklarasyon sa a nou wè aprè pa rapò ak revelasyon sa a Miami Herald fè a konsènan gouvènman ameriken an. Li menm yo mande ave pou tout prèv ki genyen sou asasina Prezidan Jovenel Moïse la pou yo kase yo sof sèl jij la pou ki genyen l. Jodi a, nou menm Ayisyen, Ayisyen, Ayisyèn k ap viv atravè mond lan, nou sipoze kòmanse wè pi gwo ènmi nou se Lèzetazini. Se pa paske ou gen nasyonalite amerikèn, se pa pa, lè m di nasyonalite, se paske ou pran ou se Ayisyen dabò tou, ou vin natiralize. Se pa paske ou ap viv nan peyi Etazini, m kapab konprann ou kite peyi a pou move zafè. Jodi a la, Si wap mal viv nan peyi etazini wap pran fredi wa bagay yo ap mal pase pou ou ou paka antre nan peyi w ebyen voye je w gade lès etazini jodi a la pi gwo ènmi nou se lès etazini li pa lòt ankò mwen pap dakò se vre ayisyen se pi gwo pwoblèm ayiti m dakò men jodi a ann gade kiyès kap itilize nou ankò Sezo lè a lè ameriken yo di a o pwofi de pwòp enterè pa yo, mwen panse ke ayisyen ki ap fè jwèt blan an menm jan anpil nèg di gen anpil nèg politik atè a la yo pran yo lè Etazini pran pòz lap sipòte prezidan Jovenel Moïse yon lòt bò lap bay kòb atè a pou nèg yo destabilize prezidan Jovenel Moïse lè Etazini kap fè fo jwèt woule m de bò ebyen jodi a nou konprann jwèt mètdam nan Nou konprann jwèt Lèzetazini t ap fè ansanm avè nou, yon bò, li pwopòz li kenbe prezidan an la, yon lòt bò, l ap finanse nèg opozisyon yo pou wè kòman yo kapab destabilize peyi Dayiti. Jodi a m panse, ou menm k ap viv aletranje, ou menm k ap viv ann Ayiti, an n voye je nou gade. Pi gwo ènmi ke nou gen atravè mond lan, se Tonton Sam, se Lèzetazini. Paske, nou pral tande Madam Lalim, A chak fwa, yo te pral ranfòse l. Prezidan Jovenel Moïse te vle ranfòse lame a, nou wè yo t ap fè gwo presyon sou li pou yo pa bay lame a materyèl ni bay zam. A chak fwa, nou wè yo vle ranfòse lapolis la, nou wè lè Etazini gentan pase anba Asa fwa Prezidan Jovenel Moïse te vle voye pi fò polisye yo nan fòmasyon peyi Ekwatè, nou wè yo gentan parèt yo menm, yo gentan pwopoze men sa yo pral fè. Jodi a, nou kapab konprann nou gran timoun. Se vre, yo pè yo mete pye sou kou nou pou n pa pale, y ap toufe nou, men nou gen enterè jodi a pou n sòti nan sa nou ye la, jodi a m pa kapab kwè Yon peyi ki te premye pèp nwa endepandan, yon peyi ki te la pèrl dè Zanti, yon peyi ki te chaje avèk lò ki toujou gen lò, yon peyi ki se yon richès atravè mond lan, yon peyi ki se sant mond lan, e lè yo konnen kisa Ayiti ye, yo p ap janm bliye. E prezidan ameriken sa a, e fòk li te la Roosevelt, lòske li te di, si nou pa divize nasyon sa a, Nou va divize nèg anwo ak nèg anba. Si n kite yo met tèt ansanm, y ap yon danje pou lès Etazini e y ap yon danje pou grann pisans lan. Fò n kòmanse divize e pèp sa a, fò n pa kite yo antann yo, fò n pa kite yo ini yo, fò n toujou mete pwoblèm anndan peyi sa a. Franklin Delano Roosevelt te di l, e men nasyon sa a, fò n toujou divize yo, paske nou konnen si n kite Pèp sa met tèt ansanm, se pa yon pwoblèm pou mond lan, enben jodi a la Jimmy, olye, a chak fwa nou vle fè lapè, a chak fwa nou vle met tèt ansanm, yo toujou ap itilize de twa grenn nan nou, nou wè jodi a yo gen André Michel, yo gen Nenel Cassy, yo gen Joseph Michel Martelly, yo gen anpil lòt nèg ki nan sektè prive, yo gen anpil lòt nèg e la ki nan politik, yo gen anpil lòt nèg la ankò, yo di se ajan, Gen de FBI ajan etyèl cia yo gen de jounalis sa yo kon ki kapab kap fè djob yo a ki anpeche peyi avanse m panse jou revolisyon nap fè an ayiti a jou nap refe yon 1804 fòn kòmanse pase touche menm près la ke nou fè pati la fòn kòmanse pase touche de zòm politik menm legliz ji jimmy yo ta pi gwo He ajan FBI, chak legliz gon konfasyon, chak legliz pwotestan yo gon gwoup blan dèyè yo lè yo kontwolel, lèske legliz katolik yo gen karitas dèyè yo, yo kontwolel, sa vle di chak kote yo nou kapab ramne moun yo menm yo la, legliz pwotestan yo vin avèk konpasyon, yo konprann yap ede timoun poutan se afè yo ap regle, jodia m panse pèp ayisyen vle siye nou nan men, di dyab bonjou yap manjel. Pa di dyab bonjou ap manje n, ke n gade jan l al ranje n, nou pa di l bonjou, epi nou pran n pare pou n goumen. Nou pa ka las nan fè pwen kontan, paske nou wè sa nèg yo fè. Kòman fè? Selon Post 24, ki deklare, peyi a gen 600 mil zam ladan, kote nou rale tout zam sa a? Nou pa pwodui zam, nou pa fabrike zam, kòman fè nou gen 600 mil zam andan yon peyi? Kote yo pase? Kòman fè yo vin la? Kòman fè yo vin sou teritwa la? Se te de gwo zam, lòske nou wè nan men nèg yo, Nèg yo bay ti dam ankò pou yo manje, ni pou yo bwè, ke li kapab fimen yon ginbòl, manje yon pè a ze, manje spageti, kote yo jwenn avèk tout zam sa, 600 mil zam antre nan peyi, e nèg yo rete sèye de zam yo pa menm itilize, jodia nou tounen yon Somali, nèg yo fè Ayiti tounen yon veritab jeng, kote moun paka viv ladan, Oh pon vye fo enterè yo malere nèg ki nan klas mwayèn nan ap kouri kite peyi a nèg ki gen kòb yo menm yo chita la yap ri nan piscine yo yap bwè kòb yo andan peyi a di min panse ke jou a rive pou nou revolisyone nou jou a rive poun di non e jou a rive tou fo òm polis nou pral mete o pouvwa se pa nèg kap vin pran dikte nan men blan se nèg a sa fwa blan fwape pyel atè li kapab fwape pye pal atè menm lè nou konnen li kapab gen konsekans men jodi a di min Fòk pèp ayisyen ou menm kap viv aletranje konn ayiti jodi a lè a rive se pa chita ap tire boulèt rouj sou iks sou igrèk sou zèd dakò ou son koupab epi nou di ann avanse pou lete pou sè jimi paske nou paka dakò pou nèg lèzetazini nou paka dakò pou le kanada nou paka dakò pou lafrans nou paka dakò pou ansanm de peyi jodi a nou te ede yo batay Se yo menm ki ap tou pezi nou lan djimi nou paka dakò sa fòk nou revolisyone djimi nou paka pran sa nan men yo e djimi m panse bagay la li vrèman grav e kesyon bandi a bandi kap goumen maten midi e swa se plan blan menm pou wè kòman yo itilize lè politisyen pou kapab efondre peyi a plis ki ap fè n peye fre kantite nou di wi bay la vrèman grav nan moman n ap pale la oditè oditris chanèl moun afè bon sivi. Wi epi an menm tan fòk nou poze tèt nou kesyon an jodi a la a kiyès ki pi gwo ènmi peyi dayiti kiyès ki pi gwo ènmi peyi dayiti èske se fòseman lèzetazini ou plito se fò e plito nou menm Èske se pa nou menm ankò ki pi gwo ènmi pwòp tèt nou? Paske jan n ap di l, kòman fè w ap gade yon seri de jèn gason pou y ap ba yo zam, yo pran pwòp zam sa y ap tire frè yo ak sè yo, kòmsi seri de moun ki nan mizè menm jan avèk yo, seri de moun ke manman yo pa pa gen anyen, pa gen pa gen edikasyon, pa pa gen travay, kòmsi pou olye ke pou yo ta konprann doulè pa frè yo an, ebyen yo prefere ap pran zam len ap tire sou lòt. Kòmsi jodi a la an 2022, bagay sa a m te kapab konprann li pandan yon epòk, men nan lè teknoloji an la a medam mesye, m pa kwè ke jodi a la, lè n ap pale w de baz 400 mawozo, n ap pale w de chen mechan, ti lapli, tout mesye sa yo, m pa kwè kòmsi e sa gen plas li. E jan lè n ap fè jan de emisyon sa a, m konnen ke y ap tande tou, senpleman mèt n ap di mesye, kòmanse pran responsabilite nou, ou pa ka kite yon gwoup nèg nan oliga ki ap sèvi mesye sa yo ki nan kò gwoup lan, ou menm ou aksepte ap achte zam, ap achte minisyon, kounye a nou menm olye nou ta pran zam sa yo pou n pou n afwonte moun sa yo, se pwòp frè n ak sè nou n ap tiye. Evidaman sa deranje nou e pandan n ap pale de sa nou sot nou fèt sot ap di l e kote jisteman kò gwoup, kote moun sa yo ki anndan peyi an e sipozeman bini toujou la wi. M pa konn si nou konn sa, sipozeman Bini toujou anndan peyi an, kisa l ap regle ou pa konnen. Men m ap raple nou medam mesye pandan n ap pale de sa, gen Lèzetazini kounya la ebyen administrasyon Biden nan ebyen ki pral mande kongrè ameriken an pou yo debloke 33 milya. Kongrè ameriken an administrasyon Biden nan mande pou debloke 33 milya pou yo kapab voye zam bay Ikrèn. 33 milya, pandansetan ti peyi pa nou an la ki anba zye yo la ke yo toujou ap foure bouch yo nan dosye nou, ebyen yo pa menm ta debloke 1 milya pou ede nou rezoud kriz ki gen la, kriz ke yo menm ankò yo kreye a. Ok. 33 milya, san konte kòb yo te debloke avan pou Ikrèn wi, men kounye a la jodi a la, yo, yo, li pral mande 33 milya Pou ikrèn ankò medam mesye. Donk mwen menm sa ki sa ke nou dwe konprann ebyen jodi a la mwen espere ke popilasyon ap konprann mwen espere ke politisyen sa yo ke nou gen anndan peyi a ki son ekip trèt a la nasyon yon ekip ajan doub mwen espere ke ya va konprann anfen mwen espere ke yap konprann paske jodi a la pi gwo ènmi peyi dayiti se Se politisyen sa yo, se trèt a la nasyon sa yo, se esklav sa yo, pi apre vin tout rès yo nou konnen an. E Salomon nap kite sa kèlke segond, ban nou pase ekstrè sa paske nou konnen ke Anel Belizaire nou konn sak te pase l avan, ebyen misye retounen la, bon nou wè l li sanble ase anfòm, nou konnen gen manifestasyon kote ke yo kontinye ap mande depa Ariel Henry men an nou tande kèlke segond kisa Anel Belizaire tap di nan deklarasyon l e medam mesye.

Se tout pitit geto yo pou pran konfyans nan sa nou ye a pou nou met tèt nou ansanm pou nou sòti ladann. Pase mwen m pa rich men m ap travay nan leta depi 1988 premye fwa m revoke sou administrasyon Ariel Henry a José Tèmi a. Eske sa dekouraje m vin batay nan potan? Sa pa ka dekouraje m. Mwen menm m ap di nou m son pitit mirak m pa janm fè mal.

Vwala e se premye pati an pi men dezyèm pati an medam mesye sanbletil ke sante an pa fin two bon en kanmenm an nou tande sa. M gen pwoblèm poumon, m gen pwoblèm fwa, m pa ka pale. Men m jwe prezans la avè nou pou m pataje lanmou, respè ke nou ban mwen. Mwen menm pap fè nou wont m garanti nou m ap kenbe batay byennèt la, m ap kenbe batay pou chavire sistèm nan jiskaske otorite yo touye m. M gon pwoblèm poumon, m gon pwoblèm fwa, m pa ka pale. Men m jwe prezans la avè nou pou m pataje lanmou, respè ke nou ban mwen. Mwen menm pap fè nou wont m garanti nou m ap kenbe batay byennèt la, m ap kenbe batay pou chavire sistèm nan jiskaske otorite yo touye m.
Vwala e medam mesye nou tap tande Anel Belizaire e byen jisteman sante an pa fin two bon malgre tout sa nou tande an. E wi Salomon nape avanse nou tap wè si nou te kapab kontinye avèk imaj yo e sanbletil ke Sony de oblije deplase e paske nou konnen ke jisteman mesye yo tanzantan yo menm yap chèche lòt aktyalite kòm e swadizan pou kounya poko gen twòp aksyon kap pase nan zòn e nan zòn kwadèmisyon an Ebyen mesye yo deplase. Men nanpèch e frè pam nou kontan jan nou di ebyen lapolis ki ap fè preparasyon ki kontinye ap arete bandi touy e mete mete dlo nan bouch bandi men lesansyèl e m panse ke jisteman pi gwo bandi an ki nan tèt peyi a fòk li menm tou fòk li sòti la paske fòk gen eleksyon frè m.
Wi Jimmy, e jan kè nou ap di a pa rapò avèk lapolis lan ki kontinye ap kwape bandi, kwape e bandi ki ap simen laterè andan peyi a. Men Jimmy gon bagay nap di, se fè souban vre nou toujou di sa, pi gwo pwoblèm Ayiti se pi gwo pwoblèm Ayiti se Ayisyen. Men Jimmy nap gade peyi Libi avèk Kadafi kòman nèg yo elimine Kadafi nan ki sitiyasyon povrete yo mete peyi Libi. N ap gade peyi Brezil avèk Lula ki te gentan pase sizyèm grenn pisans ekonomik mondyal, nou wè kòman nèg yo bay yon koudeta avèk Lula, ebyen yo mete Brezil nan mizè nou wè li la malgre nou wè Lula ap fè fòs. Nou wè sa k ap pase Bolivi tou avèk Evo Morales, nou wè sa k ap pase Venezyela Sa di peyi sa yo Jimmy yo pa dakò ti peyi yo avanse depi ou dakò ou nan avansman ou rive fè pwogrè yo itilize menm pwòp nasyon ankò fè l soulve kò tou yo met gwo kòb atè yo chache yo met gwo kòb atè yo wè kòman yo kapab soulve e m panse ke jodi a se nan pyèj sa pou nou menm pou nou evite pran se sa mwen di fòk nou kòmanse elimine de se de politisyen nan peyi nou fòk nou kòmanse elimine de se de moun pa menm konnen ou te anndan legliz ou pa t anndan legliz depi se djòb blan w ap fè Ou sipoze pase jou revolisyon sa ou pa gen dwa rete sou moun jou revolisyon sa depi se djòl depi se tchoul blan ou gen konpasyon ou nan bagay ou nan kontak avè blan ou se ajan cia ou tout ou dwe pase nan revolisyon sa kap fèt la paske jodia la fò nou di non nou paka tounen tchoul blan esklav blan ankò fòk nou fè yon jan dimen pou nan kòman nou kapab libere peyi sa wi m dakò se ayiti ki pi gwo pwoblèm nan men fòk nou dakò tou enperyalis la grann pisans lan yo menm Yo mete pye sou kont poun pa fè yon pa kita yon pa nago. Ebyen Jimmy nap kontinye avèk enfòmasyon yo nou konnen nou chaje ak. Ebyen Jimmy nou ap chaje avèk anpil koule ba nou sonje nou wè e Pa rapò Mèt Newton Sen Jis an ki pa vin pou lapè li menm, Mèt Newton Sen Jis an, nou sonje pa rapò nou te pale sa oparavan, nou se chanèl ki ki te pa bay enfòmasyon sa, pa rapò avèk Leon Chal, nou sonje nou te nou te bay sa bò isi a, kote Leon Chal pa rapò avèk ankèt rapò ankèt dcpj a, bon e ki bann nèg ki nan kesyon e ki t ap finanse asasina Prezidan Jovenel Moïse la, enben Leon Chal te gen gwo kòb nan men l pou te kapab retire e nan yon pati nan rapò a eben voye e yon ti rapò bay jij la. Se sa fè nou wè gen anpil non nèg ki pa site nan kesyon rapò ki genyen la e nou pa tande ki se non nèg la. Nou wè yo alèz la jiskaske y ap pale sou moun nan jiskaske nou wè yo pran pòz yo pi sen pase e sen nou wè andan legliz katolik. Eben moun sa yo si se pa t e e si se pa t Leon Charles ki te gentan pase anba anba al retire non moun sa yo nan rapò yon pati bann rapò ki te gen te de gwo non ladan e nou wè jiskaprezan nou wè jiskaprezan e nou wè jiskaprezan Jimmy non moun sa yo yo pa figire nan rapò a Talèzalbon talèzalbon an nou pa al two vit an nou pa al two vit medam mesye an nou pa al two vit Tande byen. Ok, nou dakò ke Léon Charles retire yon pati nan rapò dcpj an nan ankèt lan, sipozeman moun sa yo ki finanse, ok. Bon, kote, kote, kote anketè sa yo? Paske lè w fè yon rapò, se pa yon sèl kopi ke w genyen. Ou pa gen yon sèl kopi. Annou serye. Yo pa gon sèl kopi. Donk sipoze gen lòt kopi. Donk si, kòm Léon Charles retire pati sa, mesye sa yo, fòk yo menm yo sòti nan silans yo tou. Anketè sa yo ki te sòti rapò a, m panse ke yo kapab refè rapò a. Bagay la pa pi grav ke sa. Gen seri de non, ni mwen menm ni ou menm, fòk yo sòti. E nou konnen yo dwe sòti. Donk, pwobableman gen dwa gen presyon k ap bay pou moun sa yo pa ta fè l. Men, m dakò, Léon Charles li fè l wi. Ok, nou konnen son lòt, sa son lòt esklav li ankò, sa son lòt e trèt a la nasyon, men anketè yo ki menm anketè sa yo ki te fè rapò a, yo kapab al pi lwen, yo kapab pouswiv ankèt lan e yo kapab remete l, paske moun sa yo pa mouri, se nan peyi a yo ye. Mezanmi, an nou pale seryezman frè m. Wi wi. Men, Jimmy, gon bagay fò n pa pran nan kesyon asasina Prezidan Jovenel Moïse la. M ap di oditè, oditrice chanèl moun afè m yon ti vi. E nou konn ap tande, m salye Makayan Lemba, pèt ki rejwenn nou la, nou konn ap tande e e se lòt radyo. Pa egzanp ap pwente di dwa sou Gary Pierre-Paul Charles yon nèg k ap e montre ke e Léon Charles se yon inosan. Gen anpil bann nèg ki pran pòz y ap trete dosye asasina Prezidan Jovenel Moïse a, yo pou wè yo gen enfòmasyon nan men yo men y ap fè divèsyon. S on jan y ap rale opinyon vè yo menm Epi, sa w tande a tou, yo pran devan lajistis, yo pran kò vigi tout bagay nan men yo, epi yo gaye wonn nan. Gen anpil nan yo, lè w panse ke se sou dosye oubyen yo te sansib pou Prezidan Jovenel Moïse, se pa vre. Se wonn nan y ap gaye, imedyatman yo gentan pran devan, yo fè buzz, yo mete yon ekip bann bagay nan tèt ou la, sa vle di, eben, sa w tande a tou, jistis la tou fèt. Nou sonje yon lè, Garry Devoy sa te moute moute a plis de, se pat Leon Charles la t ap pi grav. E la ankò, nou pral ap, nou te aprann tou, genyen responsab palè nasyonal la, an palan Vladimir Paraison, ki te parèt, ki te sove Madam Martine Moïse, mwen poko janm tande Madam Martine a a oken moman ap felisite, ap remèsye Vladimir Paraison ki te vin sove l, men sèlman li toujou pale kòman bagay la te ye. Men, jodi a, gwo, jan n tande yo t ap mete Leon Charles Kòm kwa, se youn nan moun ki te fè operasyon byen pase, se plan ki te gen. Se sa m ap mande gwo ekip bann jounalis atè a la, fòk nou veye zòn avèk yo ki gen travay Lèzetazini ap fè, ki gen travay blan yo ap fè, travay CIA ap fè. Y ap fè gwo divèsyon nan dosye a. Yo pwopoze yo gen rapò nan men yo. Yo gen enfòmasyon. Men, jodi a, lè yon lanmò fèt konsa, pou w ap demontre m gen tout enfòmasyon sa yo, Men ou ta sipoze tande tou. Yo ta sipoze rele w pou yo tande w, kontre w jwenn avèk enfòmasyon sa. Menm jan avèk, menm jan avèk e Pierre Esperance. Yon mò lè te di konsa men konbyen kòb Jovenel te gen lakay li. Moman la li poko janm ka rele l pou poze l kesyon kòman fè yo te konnen kòb sa yo. Li ta pale, li ta pale ki jan krim nan te fèt. Yo moman la li poko janm ka rele e Pierre Esperance pou m poze l kesyon. Jodi a m panse ke fòk nou menm nou evite pran. Fòk nou menm, nou evite pran e kesyon e dete de jounalis e kap fè voye moute tou nan dosye Atis Jimmy, se vre yo gen done nan men yo, men done a gen dwa sòti nan anbasad amerikèn pou fè divèsyon, done a gen dwa sòti menm, menm gwoup moun ki te sou.
Congressmen sa yo, congressmen sa yo, congresswomen sa yo, si ou pran Maxime Roeder, e lè nap pale de lanmò prezidan Jovenel Moïse, yo moun sa yo, Congressman sa yo, Congresswoman sa yo, yo se youn nan moun ki enplike dirèkteman nan lanmò Prezidan Jovenel. E n ap raple nou Maxine Warder pèsonèlman se youn nan moun ki te konn al nan cnn ap fè yon pakèt fos deklarasyon sou Prezidan Jovenel, yo te konn ap di l se diktatè, yo te konn ap di yon ekip vye bagay. Jodi a la Prezidan Jovenel mouri, ebyen teknikman yon vrè ankèt, nou pale de Maxime Warder, kòman lòt sitwayen sa a rele an non an echape m, E mda misye ekri pou mwen ekri pou mwen. Ebyen se jisteman yon vrè ankèt wap wè ke tout moun sa yo responsab de lanmò prezidan Jovenel. E nou pap menm di de lanmò prezidan Jovenel nap pale de lanmò yon peyi. Yo touye prezidan yon peyi e jisteman sa pa gen plas li. Se rezon sa ki fè nap toujou kapab kanpe anfas pou nou di non bagay sa yo pa gen plas yo an 2021 2022 an. E si nou pa leve kanpe e sak pi rèd lan E si jodi a ou menm ou fè silans, pwochen prezidan kap moute an, nou ba w garanti, si w vin, si w deside vin fè tyoul yo, vin travay pou yo, kòmsi vin kontinye èv yo, w ap viv. Men si w deside pouswiv, sèt fwa si pou ta di ke kòm prezidan Jovenel pat gentan bay kouran, ou pral mete kouran anndan peyi an, ou pral mete wout, ou pral ede popilasyon an, y ap touye w menm jan. Y ap touye w. Donk olye w fè silans, pito w antre nan batay la. M panse l enpòtan, moun ki seri de moun ki te, ki pa t konprann, ki te swadizan avegle, se mye ke w konprann. Wi, e, e vwala. Vwala. An ale Salomon pandan m ap. Vwala, ann avanse, ann avanse. Non an echape m e m poko wè non an non. Men antouka, m ap jwenn li talè. Mwen voye ba ou Gregory Mix. Wè, Gregory Mix, vwala, eskize m. Vwala, non an te echape m. Gregory Mix, sa s on lòt. Sa s on lòt, se youn nan moun, sa se youn nan moun dirèkteman ki enplike nan lanmò Prezidan Jovenel Moïse. Si vrèman la, bon, nòmalman, peyi Dayiti, nou ta dwe sipoze konvoke moun sa yo pou konnen ki seri de vye bagay yo t ap di jodi a lakoz de yo menm Yon prezidan mouri. Se pou sa ke nap di prezidan, lanmò prezidan se yon, se yon lanmò ki tèlman fè peyi a mal, ki tèlman fè nou menm ayisyen mal, men jan, jan nou di medam mesye nap jwenn solis, nap jwenn solisyon nou kanmenm nou pa bezwen enkyete nou. E frè pam, an nou avanse nou pap rete, kòm se yon edisyon spesyal nap tounen pli ta. An nou avanse.
Ebyen timoun nap avanse avèk enfòmasyon yo, nou kapab di bagay la vrèman konplike nan peyi dayiti, se chak jou k pase nou wè ki sò kidnapin nan kontinye ap fè pale de li. Watnè Opon se yon prèt katolik ki anlve a kwadèboukè, sa vle di pandan lapolis te kontinye ap mete lapè wè kòman l kapab mete wè kòman l kapab sekirize kwadèboukè, ebyen nou kapab wè bandi yo menm yap geri bosko yo sou dè inosan. Sendomengwa otorize legliz katolik de zòm ame nan komin Kwadèboukè yo anlve jedi 28 avril la yon manm nan kominote a. Il saji de yon pè ki se Watner Opon ki kire pawas Sen Jozèf kap travay nan Gran Ravin ozalantou Peti Twou de Nip. Lè yo di Gran Ravin la e pa Gran Ravin ki zòn Matisan anlè pou moute a men se nan zòn Peti Twou de Nip. Yon aga depli ki soulve endiyasyon kay responsab katolik ayisyen yo. Yo denonse e yo fè apèl avèk otorite polisyen yo pou yo travay anvi pou yo ede jwenn liberasyon pè Watner e Opon. Enben, nou wè responsab politik la yo menm tou, nan kolimatè a, dirijan katolik yo, yo menm yo envite yo pou yo pran tout dispozisyon posib pou pwoteje popilasyon e byen yo. Enben, nou wè lidè katolik yo, yo kwè ke lapriyè kapab osi ede jwenn liberasyon pwèt o bon. Enben mesye, lapriyè, si nou panse lapriyè kapab jwenn, fè lapriyè mesye, kontinye lapriyè, ou fè chaplen, enben, menm lapriyè nou te fè pou nou te kapab mande pou yo Jovenel pa t la, enben fè menm lapriyè sa pou pè a jwenn liberasyon l, enben kòm nou panse lapriyè kapab ede l jwenn liberasyon l.

Gen, sitou nan zòn baz 400 mawozo, zòn kwadèboukè an, mwen menm, seryezman, m ap di tout moun kite zòn nan. Kite zòn nan, pe enpòt ki sa w ye, kite zòn nan. Depi w se yon moun ki inosan, evite zòn nan. Prèt katolik, pwotestan, moun k ap travay, m konnen l pa fasil, men kite zòn nan pou lapolis fè entèvansyon l. Jodi a la, yo pran prèt katolik sa a, men se si e sèten sa deranje nou. Men nanpèch, misye, jan nou di l, Evite zòn nan, bay, kite espas la pou lapolis fè travay li pase nou wè depi kèk tan nou wè yo te fon ti kalme sou kesyon kidnaping nan men ou konnen ke yo toujou itilize kidnaping nan kòm si kòm mwayen pou entimide popilasyon an pou fè lapolis pa ka fè entèvansyon se sa l ye men yo te gentan di l tou Salomon yo te di l ke yo pral tire plizyè moun yo te di ke yo pral pran yo pral kidnape l yo te di l donk e alavni medam mesye fon jan kite zòn nan

e soutretan san premye avèk demen pwochen anvi pou yo kontinye reklame ogmantasyon salè minimòm nan jounalye a an valè de 15 mil goud an valè de 15 mil goud. Ensatisfè nan montan salè minimòm nan ki fikse pa gouvènman an an fevriye dènye a 685 goud pou segman F Enkliyan e ouvriye e soutretans yo aprè 2 semèn enstant manifestasyon yo anonse ke yo pral repran lari a ankò apati de premye me pou wè kòman yo kapab fòse Ariel Henry mete e plis kòb an palan de 1500 goud pou kòb la kapab ye nou wè tout bagay prepare pou yo moute andan peyi a menm gaz yo anonse ki kapab moute andan peyi a sa vle di nou wè Son peyi ki vrèman ap bay tèt fè mal de jou an jou Jimmy oditè oditwa chanèl moun afè bon ti vi nou wè pwotestasyon yo anonse 2 jounen grèv kont ensekirite e rate atifisyèl kabiran ki prevwa fèt an Ayiti enben responsab brigad sendika anti koripsyon yo BSAC yo anonse 2 jounen grèv pou lendi 8 e madi 9 2022 a, sendikalis yo, yo di yo enskri nan demach la pou wè kòman yo kapab denonse, an palan de zak banditizm an Ayiti e rate atifisyèl, an palan pa gen gaz anndan peyi a. Men yo anonse 2 jounen, yo kapab pale 2 jounen grèv anndan peyi a, men sa k vrèman bon, Men, sinon, si te gen kèk bagay ki t ap regle anndan peyi a si te vrèman serye. Défenseurs Plus yo fè apèl avèk Leta ayisyen pou yo aji an favè popilasyon plèn Kildesak la. Défenseurs Plus kondane pèt an vi imèn, blese e deplasman okazyone pa afwontman ant gang ame yo e nan laplèn Kildesak la nan yon nòt ki sòti 28 avril 2022 a, yo fè apèl avèk gouvènman an pou l kapab aji rapid rapid. Selon kolektif la, yo menm yo di afwontman sa ki debite dimanch 3 avril 2022 a, depi lò, abitan nan zòn yo yo y ap peye pri fò konfli sanglan sou rega pasif otorite gouvènmantal la, yo menm ki gen responsablite pou yo garanti dwa a la sekirite avèk popilasyon ayisyèn nan. Men malerezman, Sa yo pa jwenn. Defensè Plis di li endinye konstate, an depi de krim alam popilasyon, imaj ke n ap gade ki kalsine kote li sikile kòm sou rezo sosyo yo, otorite gouvènmantal yo, yo poko janm kapab pwopoze okenn pis solisyon, vwa pou ta aji pou stope sitiyasyon dezastrez nou konnen ki genyen nan kad afwontman sa yo menm pale ki gentan koze plis pase 25 mò e san konte abitan nan zòn yo ki blese, anviwon yon dizèn blese, san konte dè milye de deplasman vè Plato Santral, Kabarè, Gantye, Site Solèy, Dèlma, Petyonvil e sanzoubliye Pòtoprens, li menm kap viktim pa ladimik, yo pale dè dè milye moun ki gentan kite lakay yo, men plis moun sa yo y ale nan zòn Plato Santral, y ale Kabarè, Akayè, Site Solèy, Dèlma, Petyonvil, poukwa pa Pòtoprens, se vrèman. Mwen regretab lè nou ap tande kòman ayisyen ap kouri zinmi kòman yap kouri pi bò pa bò e se nan peyi yo yo ye poun fini avèk enfòmasyon nou wè gon chan nou wè genyen e Jackson Hilaire nouvo direktè Wi, jis yon kabinè segond selman, depite. jis yon segond selman, jis yon segond e nap senpleman pran dosye sa vit vit e paske m konnen gen moun ki ap ekri m sou sa e pa rapò jisteman nou wè ke Lèzetazini e ki ap eseye kache relasyon ke yo te genyen e nan dosye e lanmò prezidan Jovenel lan e bon nou pale de jisteman FBI epi di e ebyen se su e sèten medam mesye lè nap gade lè nap gade egzakteman e e Joseph Vincent nou mete imaj lan pou ou ok nou konnen ayisyen ameriken sa Salomon nou fòk nou pale sou sa mwen panse li enpòtan pou nou pote presizyon sa pou moun yo pa rapò a Joseph Vincent e ensi e yo pale de e Joseph e dja. Woldòf Dja, Ebyen 2 mesye sa yo, yo gen anpil relasyon avèk FBI e yo gen anpil relasyon avè DEA. Eske se sa ke moun yo pa vle moun konnen an, Salomon? Paske nou menm nou gentan gen enfo a, m konnen gen anpil nan lòt medya yo ki genyen l, pa rapò a Woldòf Dja, Joseph Vincent, mesye sa yo tout moun konn trè byen yo t ap travay pou DEA, yo t ap travay pou FBI. Donk, enfo sa yo li la, yo p ap kapab kache l, medam mesye, Jodi a la an 2022 gen bagay yo ap eseye kache li pap kapab posib men nanpèch m panse se klè medam mesye relasyon ke Lèzetazini genyen nan lanmò prezidan Jovenel ebyen li klè e nèt e tout moun wè l sa se klè frè m.
Ebyen ki vin kapab di sèten prezime asasen ex prezidan Jovenel Moïse yo an palan de Rodolphe Dia, Joseph Vincent yo yo ta gen lyen etwa avèk sèvis ransèyman ameriken an selon Senkyèm pli gran rezo medya ameriken an Univision e sous ke nou kapab fè konfyans men pa bliye gen lòt la pa rete Guy Philippe la Jimmy gen youn nan asasen prezidan Jovenel Moïse la e pa Joseph Vincent gen lòt sitwayen ayisyen ki natiralize ameriken nan Jimmy e men nou kapab pale James Solage nou raple nou ki te nan do Lòske yo tap arete Guy Philippe la enben nèg sa yo, yo te fè pati operasyon sa tou du men ki te vin pran Guy Philippe andan peyi a enben jodi a selon enfòmasyon ke nou genyen sèten prezime asasen e ex prezidan Jovenel Moïse la, mwen pale de Rodolphe Dia e Joseph Vincent yo gen dè lyen etwat, yo ta gen dè lyen etwat avèk sèvis ransèyman ameriken an, sa vle di du men Kè son tande gen plan kap fèt pou yo kraze prizon pou fè kolonbyen sove a nou pa eklate posibilite a son jan yap fè pou fè nèg yo rachape poul yo nou konnen la sendomeng li menm se se yon savann li ye se pati la depi ou tande yo gen fòs sove yo fòs sove ale di depi ou kapab di a m te nan tiye prezidan an li mèt kite m pase men sa w tande a tou yap kite w pase paske nou konnen menm dominiken sa yo te gen pwoblèm avèk prezidan pou kesyon rivyè masak la e ki te bay anpil pwoblèm, sa vle di depi yo te konnen w, ou te nan enplikasyon si yo prezidan, m pa menm kwè y ap kenbe w sou Sendomeng nan, se kite y ap kite w pase, sa vle di se konplo ak konsa, se yon konplo ki sòti dè vè Lèzetazini, anpil lòt peyi, e lè w tande e John Joel Joseph al pran refiji Jamayik se paske yo te bay garanti la tou di wi, se paske yo te bay garanti kòm blan bezwen l, ke demontre ke l ap fè travay, e sa m di w la wi. Lè blan vle kraze peyi a li itilize nou menm ayisyen ankò li itilize nou menm ayisyen li bay gwo kòb li itilize nou sa w tande a tou nou menm antanke gwayil antanke gwo sore antanke gwo soulye nou wè kite lajan fè nou danse kounye a la sa w tande a tou anpil nan atis pa konnen yo fè blan yo konn ba yo gwo fanm bèl fanm fò l eseye de fanm pa konnen yo jwenn nan kafe vin la avè yo la fè bèl fanm epi Met yon ti bouda monnen nan men yo la pou yo vin marye avèk nou la san tanda tèt nou pati la epi san tanda nou vann peyi a pou bèl fanm ba nou de twa ti monnen la e men di mesye tap pale de ki anketè kote anketè sou asasina prezidan Jovenel Moïse yo pa bliye nou te bay rapò sa la deja ankò anpil ajan dcpj ki te nan ankèt prezidan Jovenel Moïse la yo oblije kouri kite peyi a pa rapò a menas presyon yap resevwa e sitou avèk yon rapò. Léon Charles te prezante bay jij la, enben ki se, yon rapò a pat fin konplè, enben nou wè nèg dcpj yo, yo te vle met bank kakachat la deyò, sa w tande a tou, anpil nan yo oblije pran lafwit yo kouri kite peyi a. Men kouri kite peyi a vle di kisa? Èske se presyon entènasyonal, presyon nèg isi mafya isi? Men tou Jimmy nou wè, nou wè youn nan anti koripsyon e nan peyi sendomeng te mete rapò kesyon 20 milyon dola ki pase de Bank Ayiti a, Bank Fenome de Monsonay a, Bank Ayiti, nou wè menm kote li atè la polis la gwo presyon, èske se presyon entènasyonal la, èske se pa viza yo bay nèg dcpj yo, oubyen yo di yo pa pale ap bay fanmi yo ak madanm pitit viza pou yo evite pale nan dosye asasina sou prezidan Jovenel Moïse la, Jimmy. Sa li wè dosye sa nap manyen jodi a ou wèl kapab koute vi nou, ou wè tout sa li kapab koute, ou menm kap tande chanèl la lè w fè wè Jimmy, Salomon, Leonel, Anderson, Pradel nap chita sou dosye sa nap eklèsi moun, nou wè kòman li kapab koute vi nou, nou wè de se de moun ki te sou dosye a kòmanse bay vag paske yo gen gwo presyon yap resevwa e nou aprann tou se gouvènman ameriken an ki vle kache prèv yo, yo menm yo di se 16 jij yo ta sipoze gen Ah gade seri bagay lòt moun pa gen dwa genyen e nou wè plizyè medya ameriken ki ap denonse konpòteman yo wè lajistis amerikèn fas avèk asasina prezidan Jovenel Moïse la sa fèm toujou ap di nou sa jodi a la fòk nou kòmanse nou gran timoun fòk nou kòmanse wè klè Jodi a, pi gwo ènmi nou se vre se Ayisyen k ap viv ann Ayiti men ki konkonplote avèk Ameriken pou yo kraze peyi a plis oditè, oditris, chanèl moun an fè bon ti vi. Vwala.
E an menm tan n ap di w medam mesye an nou pridan, an nou pa pran nan divèsyon en, ou konnen gen anpil divèsyon k ap fèt la e gen yon ekip e moun fou ki nan medya a tou fòk nou fè fè nou fè atansyon avèk yo gen sa sa y ap di ak bouch yo pou pa detounen nou de atansyon nou de jistis prezidan Jovenel Moïse nap raple w e kòm nou toujou di l pou 7 me an la ebyen nou menm nap mobilize e m konnen gen plizyè moun ki ekri nou lè yap tande nan ki nivo Ayiti nou wè ke jisteman ebyen e ke se swa e fòm esklavaj la nou menm swadizan nou kase chenn nan men nou wè mesye sa yo vle retounen sou li e son lòt ang ebyen fòk nou leve kanpe jan nou toujou di l nan mezi ke w kapab ede nou medam mesye vini pou le 7 lan nap tann nou E sa ap fè nou plezi anpil, anpil, anpil. Epi m ap raple w isi tou Monreyal, e Monreyal, ebyen egalman, e pou le 4 Jwen, le 4 Jwen, nou ap bò isi an, nou pral denonse swadizan Kò Gwoup sa a ki ap fè enjerans anndan peyi Dayiti. Medam, mesye, se si e sèten, Tout moun ki kapab prezan nap tann nou sa fè nou plezi anpil anpil anpil men nanpèch nou prale nou pap ret pi lontan nap tounen pli ta wikenn nan deja kòmanse men pou kounya wi jan nou dil gen plizyè bandi k tonbe lapoulis elimine plizyè nan bandi sa yo men jan nou dil nou pa nan kesyon arestasyon prizonye nou pa gen plas pou prizon prizon pa gen plas salomon mesye tou fè sa nou gen poun fè avèk yo Pat gen moun kite la. Si gen kamera di jounalis yo rale kò yo paske bandi sa yo fè twòp krim frèm.
Wi Jimmy bandi sa yo fè twòp krim fòk yo elimine tiye yo fòk yo pa kite yo an vi men bandi ki o pouvwa yo bandi a vès yo tou fòk yo mache pwè yo tou paske bandi sa yo pi danje ke izo ke lanmò san jou ke ti lapli bandi a vès yo ka kostim yo kap founi nèg yo zam ak minisyon Jimmy yo pi danje toujou Ke bandi nou wè ki gen zam nan men yo, paske otè entèlektyèl yo dimi yo parèt pi danje toujou ke nèg li menm ki ap tiye moun nan dimi paske nèg sa yo si yo pa bay kòman fè nèg atè ap jwenn dimi. Ebyen nap di moun yo pa bliye ale sou Facebook la e abòne ale branche Chanel moun afè bon TV sou Facebook la ale abòne avèk chanel moun afè bon TV paske se la wap jwenn tout video tout kesyon rapò peyi kote nou prale yo tout sa kap pase nan kwadèboukè e matizan kap pase atravè 10 depatman peyi a se sou nou kapab di Kmnte sou Facebook la chanel moun Afèbon TV pa bliye touch Ayiti peyi demen rèv la tout videyo pwovens yo se la ou kapab viv yo ou gen enterè pou al abòne avèk chanel Ayiti peyi demen rèv an menm tan tou pa bliye chanel ou ye la chanel sant ki bon chanel enfòmasyon chanel kap Enfòme ou kap fòm alafwa chanèl sa ou gen enterè pou abòne kontinye abòne avèk chanèl moun afè bon TV pataje emisyon yo pou nou a chak fwa ou pataje emisyon pèmèt plis moun kap viv an ayiti kou aletranje enfòme de sa kap pase an ayiti e kou aletranje ou gen enterè tou pou fè moun yo konprann reyalite politik la konprann kòman ayiti ye ebyen lè ou abòne avèk chanèl moun afè bon TV a mwen gen plizyè moun konn ap plenyen la Ebyen Jimmy ou andirèk kòman fè nou pa jwenn emisyon an se paske ou pa abòne si w te abòne avèk chanèl la ebyen a chak fwa Jimmy anlè ou jwenn Salomon, Anderson, Leonel, Laurent, Pradel nap bay enfòmasyon wap jwenn notifikasyon nòmalman lakay ou kote w ya nan travay ou menm lè ou te fèmen entènèt ou ouvè ouvè l wap jwenn emisyon sa vle di ou menm ki paka jwenn emisyon chanèl la Se paske ou pa abòne avèk chanèl moun afè bon sivil. Pa bliye jodia se vandredi se wikenn savledi si wap kondwi pa bwè e si wap bwè pa kondwi nou nan wikenn enben nap swete tout moun bon vandredi bon wikenn a tout moun babay tout moun nap pale ke pita pou yon lòt edisyon nouvèl nou te gen lorò tou se nan lari a tap moute nou anpil Bel imaj men nap tounen avek lot ti mesye yo enpe pita. Mwen renmen nou anpil se te Salomon Claudy depi Haiti kap enfome nou de sa kap pase an Haiti kou a letranje. Babay tout moun. Mèsi anpil Salomon. Euh non men se sa, se janm di nou la paske m wè pa nou plizyè ki ap voye dè videyo pou mwen, nou voye tout sòt de videyo, de voice, yon pakèt bagay nou voye, m ap di nou mèsi men gen anpil ladan yo tou m pa konsome yo, gen anpil ladan yo m pa menm pran tan ouvri yo poukisa paske mwen menm fòk mwen pwoteje tèt mwen. Fòk mwen pwoteje tèt mwen gen seri de bagay ke gen seri de moun ke ou depi ou voye yo ban mwen sèlman m konn se m konn moun nan se bagay negatif ki pral soti nan bouch li e m konnen pa gen anyen serye ki pral kap soti donk m pa gen enterè pou map tande l paske pafwa lè lè nou konnen gen seri de moun se bagay se seri de vye bagay ki pral ke moun nan pral di ou deja ap tande bagay sa kounya la se tèt ou kòmsi ou pral fè ou pral ou pral bay ou pral ou pral fè tèt ou mal pou anyen. Ou konprann? Se poutèt sa map toujou m toujou ap di nou, mezanmi pran prekosyon e se pa tout bagay pou nap konsome. E avan ke nou ale e medam mesye m panse ke sa fè yon ti moman nou pa tande vwa prezidan Jovenel, ebyen e ban mwen envite nou tande ti ekstrè sa e paske nou wè jodi a la se kounya yo kòmanse wè enpòtans prezidan, yo kòmanse ap tande pawòl selèb ki seri de pawòl prezidan Jovenel konn ap di e yo pat yo te konn ap neglije l e nou wè pèp ayisyen se nou gen sa kòm defo hein. Nou gen sa kòm defo anpil, lè w gen yon fi, ou gen tandans ap neglije fi an, ou pa ba l enpòtans li, men poutan, se lè w pèdi l ou di, aa m te gen yon bon moun nan menm, ebyen se sa k ap rive la medam mesye. Bon mwen envite nou tande ti ekstrè sa avan ke nou ale medam mesye, pou egzanp pou jodi a la nou wè gen yon gwoup moun k ap di w Barikad se avni, ebyen te gen yon prezidan li menm ki te konn ap di w menm ale lekòl, Ale lekòl, chache yon travay, chache yon metye. Se sa ki avni w. Barikad pa ka avni w. Ou menm y ap bay zam jodi a la, e se menm bagay la y ap repete. Medam, mesye, ou menm kòm jèn gason, lè yo vin avèk zam nan ba ou, di yo kon, di yo sa, ke ou deja wè fim sa deja. Fim sa ou te, ou pa vle mouri ladan ankò, pase ou deja viktim. Ann atandan, n ap di tout moun mèsi anpil. Pataje emisyon an pou nou. E sa te vrèman fè nou plezi dèske nou te avèk ou. N ap raple w ke lapolis k ap mennen tra, k ap fè travay li. Kite lapolis travay! Mezanmi, a pli ta! Ti.
Pa gen pèsonn ki ka ekri desten nou pou nou. Pèsonn. Mwen menm ki kanpe devan nou la. Nou gen dwa kontan mwen fasilite yon pwogram, yon pwogram byen striktire ki rele papèj pou nou jwenn kredi. M pa ka ekri desten nou pou nou. Pa gen pèsonn ki ka konstwi avni nou nan plas nou. Pèsonn. Pèsonn. Yon moun ka ede nou. Yon moun ka ban nou bourad. Yon moun ka ankouraje nou, men tout travay la, li depann de nou. De sa nou vle, de sa n ap fè, de sa nou kwè. Biznis, fè biznis nan peyi tankou Dayiti pa bagay ki fasil. Si w chwazi se nan antreprenarya pou w antre, ou son ewo. E se poutèt sa jodi a, mwen pran desizyon, gwo desizyon, depi kanpay elek.
Vwala, e medam mesye, malerezman nou pa t fin tande tout. E byen jisteman, vwala, te gen yon prezidan, gen yon prezidan ki t ap travay pou nou, ki t ap travay pou nou, ki t ap ede jenès la konprann. Ebyen medam mesye ou menm ki gen pafwa ki ta gen de rekil m konseyew al tande pawòl saj di prezidan Jovenel e gen anpil bagay kap ede nou a pli ta medam mesye mèsi anpil sa te vrèman fè nou plezi pa bliye pataje pou nou babay mèsi anpil. Rasanble
Dènye zèl kat Ayiti, se nou menm ki de yo a ki dwe rasanble nou, mete tèt nou ansanm pou nou wè si na sove peyi sa. Se pou rezon sa, Chantye Jèn Volontè pou Devlopman Ayiti, CJVDA, ap envite nou nan yon sware gala de klas ki batize Soupe nan Tèt Ansanm, jedi 11 out 2022, soti 5 è pou rive 9 è PM, nan lakou Monreyal. Envite spesyal nan Soupe nan Tèt Ansanm sa, Ekonomis, Etzer Emile, chanteur Dieudonné Larose ak jounalis kowòdonatè Tcheko pèp la e ap gen anpil lòt sipriz tankou show de dans ak.
Peyi Dayiti, Jodi a m panse ou menm k ap viv aletranje.